Vwala mesye dam la sosyete, byenvini sou chanèl pa w la ki se Son Lari a, byen rapid nou pote pou ou tout enfòmasyon yo sou kèk gran pwen k ap domine bil aktyalite a. Dosye revolisyon an kontinye pale la nan la repiblik, dosye revolisyon an kontinye ap pale pa bò kote patizan Guy Philippe yo, kote ke yo sèmante ebyen yo menm yap mete Guy Philippe nan palè nasyonal kòm prezidan peyi Dayiti malgre ebyen dosye revolisyon an pat vrèman mòde nan dat premye oktòb lan, patizan Guy Philippe yo kòmanse anonse lòt dat ankò pou yo kapab rebalanse koze revolisyon an pou libere peyi Dayiti yo fè konnen toutotan ebyen yo pa kraze sistèm sa ki genyen ladann konsèy prezidansyèl de tranzisyon an premye minis lan e rès group nèg viv ansanm yo paske yo tout yo se menm yap viv ansanm nan peyi a ebyen yo pap sispann avèk koze revolisyon an ebyen objektif lan deja klè se tout ayisyen pou pran manchèt yo pran zam yo pran materyèl yo jiskaske yo enstale kòmandan Guy Philippe nan palè nasyonal Kòm prezidan peyi dayiti rete tann nou pral edew swiv kòman sa ye sou koze sa. Pou jodi a la tou genyen antèman ti Wil lan ki chante nan Gonayiv Wilford Ferdinand nou pral edew swiv kòman sa ye. Ebyen genyen yon atis etranje ki nan peyi a ki se Anthony Djou ki kapab nan pwoblèm avèk imigrasyon an Ayiti pliske ayisyen yo la kòmanse chofe tansyon an la pou ke Imigrasyon an Ayiti ta tcheke Anthony Djou pou konnen eske li legal nan peyi a, kòman li fè rantre nan peyi a ou di mwens eske pèmi de sejou ke li te genyen pou l pase nan peyi a pa gen tan ekspire. Plis detay pral vini sou koze sa. Genyen pòt pawòl misyon Kenyan nan ki an Ayiti an Jacques Ombaka ki tap reyaji nan mikwo laprès kote ke li anonse ofisyèlman misyon Kenya pran fen nan peyi a. e konsa tou li pwofite voye gwo mesaj ta sanble lasosyete sòlda kenyan yo bezwen pou yo pase plis tan toujou an Ayiti, yo ta bezwen pou Nasyonzini tou kenbe yo nan peyi a konsa pou yo ta fè pati de nouvèl fòs Nasyonzini k ap rantre an Ayiti k ap rele GSF lan. E ou wè sa, mwen pa kache di nou, si tout fwa kenyan yo. Ta fè pati de fòs nasyon zini an m tande kap genyen ladann 5500 moun nan ou mèt konnen yon bal pap pati viv ansanm ap pi alèz ke blèz toujou nan peyi dayiti rete tann se ansanm de fòmasyon sa yo avèk divès lòt nou pote pou ou pa rate menm yon segond ou pral swiv kòman sa ye e avan menm nou kontinye li enpòtan pou nou salye ou menm ki konekte nan moman sa kap swiv son lari a nap diw byen vini sou chanèl paw la ki se Son lari a. Son lari a se yon ti chèn ki fenk kreye, objektif nou se pou n kenbe ou enfòme sou aktyalite yo, li gen dwa an Ayiti, li gen dwa nan entènasyonal lan. Abòne avèk Son Lari a se vrèman enpòtan, depi gen nouvèl se branche Son Lari a pou detay yo. Kite nou di ou kòman sa ye. Ebyen lasosyete patizan Guy Philippe, patizan Wilford Ferdinand ki se Ti Wil nan Gonayiv, nèg 2 kawo, nèg Raboto pa deside bay vag nan dat ki se 2 oktòb lan se antèman Ti Wil, se ak gwo zam lou patizan revolisyon yo, patizan Ti Wil yo vin asiste antèman Ti Wil. Men, sa ki fè nou tris lan, se lè n ap gade ti pitit Ti Wil yo, timoun ki poko menm gen senkan, kote ke yo vin asiste fineray papa yo, kote ke lapolis tire papa yo nan yon kondisyon ki vrèman grav, sa vrèman fè tris. Ebyen, genyen plizyè militan ki te la, nou ap gade Ebyen genyen nèg Arab la ki te prezan pandan fineray sa, genyen plizyè lòt ankò figi piblik nan peyi a ki te prezan pandan fineray Ti Wil lan. Ebyen patizan Ti Wil, moun Gonayiv fè konnen yo pa p bay vag otomatikman yo fin rantre Ti Wil ebyen nan kav lan yo pral rebalanse koze revolisyon an e fwa sa se pou tout bon pou yo libere peyi Dayiti. Genyen atis ayi e atis etranje sa ki se yon gwadloupeyen Anthony Djou. Atis sa ke nou wè kap vire ansanm avèk Annie Alette lan. Ebyen la sosyete Anthony Djou kapab nan pwoblèm avèk imigrasyon ayisyèn pliske ebyen ayisyen yo la ap leve vwa yo pou imigrasyon an Ayiti ta al tcheke sou Anthony Djou pou yo konnen eske Anthony Djou legal nan peyi a. Nou tande de koze? Pou valè ayisyen kap viv ilegal nan peyi moun menm la gwadloup pou valè ayisyen kap viv ilegal kounya pou ayisyen ap rele dè etranje ki ilegal an ayiti anpil ayisyen kòmanse mete atis antoni djou nan ti soulyel yo mande pou leta ayisyen tcheke sou atis la tankou ak ki viza li te rantre nan peyi a eske li gen pèmid travay Eske nonb de jou li genyen nan peyi a pa gentan depase? Yo menm fè konnen li gentan vyole lalwa sou imigrasyon ayisyèn. Se konsa la plizyè medya ebyen medya an liy pataje enfòmasyon sa la sosyete sitou medya nan kapayisyen yo. Bon antouka se gwo koze. M panse nou ta sipoze Aplike menm prensip Desalin nan ki di nenpòt moun ki pile tè sa, li legal. Pa gen okenn moun, kit ou te etranje, kit ou te pitit tè a, ou pa ilegal an Ayiti. Se sa Desalin te di. E apre sa, lòt nouvèl toujou sou aktyalite yo ke ou dwe konnen, ebyen, genyen misyon Kenyan nan ki pran fen la vrèman anndan peyi Dayiti. Mesye dam lasosyete, ou pa mande m koze, se mwen k ap ba ou koze. Ebyen, misyon Kenya fini an Ayiti nan dat ki 2 oktòbr 2025 lan. Genyen pòt pawòl misyon Kenyan nan Jacques Ombaka ki fè konnen, ebyen, jiska prezan yo poko resevwa okenn mesaj pa bò kote Nasyon Zini ou di mwens Konsèy Sekirite Nasyon Zini an pou yo konnen eske vrèman yo mèt fè malèt yo oubyen eske yo mèt rete tann konsa pou yo ta fè pati de Nouvèl fòs Nasyon Zini k ap rantre an Ayiti k ap rele GSF lan ki se Force de Repression des Gangs. Genyen Prezidan peyi Kenya William Ruto pandan li te nan Asanble Jeneral Nasyon Zini yo, li te tou pwofite pale pou fè konnen Kenyan yo renmen Ayiti Kenyan yo renmen tèritwa, yo renmen klima, yo renmen pèp ayisyen an tou, yo ta byen renmen fè plis tan toujou an Ayiti. Nou tande de koze? Sa vle di nèg yo se pa koze sekirite yo te vin regle, se touris yo te vin fè. Paske w tande y ap pale de klima, y ap pale w de tanperati, donk se touris nèg yo te vin fè. Ebyen, Kenyan yo bezwen la pou yo ta fè plis tan toujou an Ayiti, se sa k fè yo menm mande Nasyon Zini pou ta tou kite yo nan peyi a pou yo vin entegre GSF lan ki se Force de Répression des Gangs lan k ap genyen ladan l 5500 sòlda e objektif lan se pou kraze tout nèg Viv Ansanm yo. E kounya, ann pale, èske. n ap dakò pou Kenyan yo rete toujou an Ayiti? Eske nou bezwen tou pou militè Nasyonzini rantre an Ayiti? Eske nou pa prefere se lame Dayiti avèk Bsap? Paske dènyeman genyen reprezantan peyi Etazini ki t ap pale ki di nan anviwon ennan, sa vle di pou fòs miltinasyonal sa ki an Ayiti an, Se anviwon yon milya dola Etazini depanse nan koze sekirite an Ayiti. Sa vle di, pou 800 milyon, 900 milyon jiska yon milya dola depanse pou sekirite an Ayiti pou ensekirite a vin kòmsi vin pi rèd toujou. Pou Ayiti stil pa gen yon bon elikop, bon nou pa gen elikoptè ditou, m pa menm bezwen pale de elikoptè. Pou yon milya dola depanse pandan 1 an an Ayiti, jiska prezan nou pa genyen yon fòs lame ki menm genyen 3 mil òm ladan l, m tande lame n genyen an e 2 mil òm li gen ladan l. Antouka m pa konnen kisa w panse. Men, jan mwen vin ban nou enfòmasyon an, se konsa sa ye, Kenyan yo bezwen la pou yo ta fè plis tan toujou an Ayiti, yo menm fè demand lan pa bò kote Konsèy Sekirite Nasyonzini an. Nan dat ki se 2 oktòb lan tou lasosyete sa fè egzakteman 88 lane depi ke gen yon masak ki te fèt an Repiblik Dominikèn nan rejyon Dahabon kote ke ebyen Prezidan Trujillo ki se yon ansyen prezidan dominiken te masakre Plis pase 30 mil konpatriyòt ayisyen e yo te jete yo nan rivyè masak lan, se sak fè yo ta pral rele rivyè sa rivyè masak. Donk e li ta enpòtan pou n pran yon ti kèk minit de silans nan memwa moun sa yo ebyen ki te tonbe nan Wanament, Dahabonn, an Repiblik Dominikèn. E apre sa sou dosye Guy Philippe lan, sou dosye revolisyon an lasosyete, patizan Guy Philippe, patizan revolisyon yo fè konnen yo pa p kanpe, yo pa p bay vag, revolisyon an se wè pa wè. Pandan kèk minit, ann swiv kòman sa ye, si se mwen k ap di ou sèlman ou gen dwa pa kwè, ann tande n ap tounen. Oktòb 2025,
Nou resevwa anpil apèl, anpil mesaj ke la grand famille Info Bertho voye pou nou. Nou resevwa anpil, anpil mesaj. Bertho, kisa k pase premye oktòb la a? Kisa k fè jounen an pase jan l pase a? Enben, frè m avèk sè m, jan n te pwomèt ou li, nou vin pale avè w jodi a ki se 2 oktòb 2025 lan. Jan n te di w li yè nan dezyèm sòti Infoberto an, m ap mande w pran yon ti pasyans pou maten an la, pou jounen sa a, paske nou pral eksplike w sa ki pase nan jounen premye oktòb 2025 lan. Premye bagay ke m ap di chak grenn moun ki ekri m, k ap mande m Berto, nou fon defèt fas a sistèm nan. Tout moun kap dim Bertho nou pèdi yon batay fas a sistèm nan m pral reponn nou klè e pa gen wout pa bwa san lang de bwa sistèm sa ke nap gade la Jovenel Moïse 58 tièm prezidan dayiti asasine paske li te deside met sistèm sa ajnou. Tande m byen, pèp ayisyen. Jovenel Moïse asasine paske tou senpleman li te deside fòk peyi an genyen kouran 24 è sur 24. Oligak yo, Dimitri Vob, alò, sitou, deside. Ofri prezidan an 6 milyon dola ameriken anba tab pou ke prezidan an pa rantre nan lojik bay kouran 24 sou 24 la. Prezidan te di non, an nou bay kouran an paske peyi a bezwen kouran an. Misye di li pral kraze peyi a sou prezidan an e fout kraze peyi a sou prezidan an. Dimitri Vob se yon jèn gason. Se yon jèn gason. Ok. Reginald Boulos rantre nan olona. Li pran 2 milya 900 milyon de goud sou fòm ke l prete oubyen lona fon plasman lakay li. Li pa janm vle remèt kòb la. Li pran lajan sa l achte yon dilè machin sou wout ayewopò lan ki rele Universal Motors. L achte 700 machin, li vann nan avèk leta. Avèk kòb leta a, l achte machin, l achte dilè machin epi l achte mak machin yo ki se Nissan. Li vann 700 machin avèk leta. Kob leta achte dealer machine nan, kob leta achte machine pou vann leta anko. Epi lajan sa yo mande Boulos touche pitit la, Boulos pa vle peye. Yo mandel touche manman lajan an, Boulos pa vle peye. Li vo mon kob nan lari a, li met senatè deyo, li met depite deyo, li mete dwa zimen deyo, li mete pastè deyo, li mete vodouyizan deyo, li mete pret katolik deyo. Yo kraze potoprens sou ou. Sistèm nan kap frape. M vle chak grenn moun kap ki se nan alò ki nan dyaspora la, kap tande mwen, kap soufri nan nanm yo, ki ta renmen al nan peyi a, konprann byen fas avèk kisa ke nou deside batay la a. E pou bagay ki pi, tande, se pa yon bagay piti kap fèt la. E map di w sa trè byen. Sistèm nan rive nan bout li, li paka al pi lwen e li paka fè bak. Paske pa gen eleman pou l itilize ankò. Li pa gen resous imèn ankò. Li pa gen piyon poul deplas deklanche ankò dènye zèl kat li se lapolis e lame dayiti grenn zèl kat kol rete se lapolis e lame dayiti e wap gade pou wè yo te konn itilize piyon entènasyonal men kelke pa ou wè yo afebli avèk arestasyon 2 bawon 2 kriminèl 2 gwo palto 2 gwo babin 2 oligak kowonpi 2 asasen prezidan jovenel asavwa reginald boulos e dimitri vob sistèm nan panike pèp ayisyen sak gen la. e pou bagay ki piti. E m ap mande w pa dekouraje, paske nou rive nan faz kote ke pou n trangle nèg yo nenpòt ki jan, y ap pran sa pou yo pran an. Jovenel Moïse asasine paske l t ap batay kont sistèm nan. E ban m di w trè byen, pou moun ki nan Pòtoprens, k ap viv yon kondisyon ki ekstrèmeman konplike, ban m di w sa trè byen.

Trafik dògàn ki deklanche an, se yon grenn bagay ki fè l deklanche. Se asasina Prezidan Jovenel Moïse. Rezon an senp, paske tou senpleman, les assassins de Jovenel Moïse pa vle pou ke gen lapè, pou pa gen stabilite, yon fason pou yo pa reponn kesyon. E an plis, depi ke la Repiblik de Pòtoprens gen stabilite, gen lapè, kèlke pa, nenpòt ki jan, nèg yo pap gen chwa, se òganize lè eleksyon. Ke yo panse yo ka pran l, ke yo panse yo pa ka pran l, se òganize eleksyon. Men kòm yo konnen ke pa gen posibilite ditou pou yo fè kanpay kèlke swa kote nan Pòtoprens, paske pèp la vin konnen yo, defèt, yo oblije sentire Pòtoprens nan nèt avèk gang, fasilite nèg yo jwenn plis zam. Ekoute. Nèg avèk zam a sapat yo te kapab gen nan lespri yo, nan lide yo, pou yo fè gwo bagay nan Pòtoprens. Men koute, si yo pa jwenn zam nan an kantite, si yo pa jwenn minisyon an kantite, yo t ap rasire yo ke yo jere ti espas ke yo ye an. Se twòp zam yo vin genyen wi. Kounye a, yo gen sòlda k ap emèje, yo gen sòlda ki sot Kenskòf, yo gen sòlda ki soti Fèmat, yo gen sòlda ki soti Tomasen. Defèt. Chak moun ki soti nan yon blòk, li anvi al chèf nan zòn bò lakay li pou l al bay pwoblèm. De fèt, chèf gang nan genyen zam avèk bal. Enben, depi nèg sa a ka jwenn sòlda li menm, yo ba w zam avèk bal pou w al chèf nan zòn ou. De fèt, gang nan, l ap mache, l ap mache, l ap mache, epi l vin pran dimansyon l vin pran. Ou pa poze tèt ou kesyon, Dans tous les pays du monde, biznismann, oubyen sa nou rele òm dafè lan, sa yo rele sektè prive dè zafè lan, nan tout peyi nan mond lan gen yon grenn bagay ke yo bezwen pou yo fè biznis. Yo bezwen la stabilite politik. Stabilitik, stabilite politik lan, jan ke nou toujou di l, la stabilite politik è le premye dè byen piblik. Sa vle di ki sa? Depi ke yon peyi genyen stabilite politik, menm jan ke la Dominikani genyen l depi anviwon 30 an, Li garanti envestisman. Li garanti yon klima kote ke tout moun ki gen lajan, alò li enspire w konfyans pou vin envesti. Li ka vin fè w kontwole mache a pou wè kisa w kapab fè kòm biznis. Biznisman nan, òm dafè lan, nèg ki prè pou envesti an, envestisè lan, li bezwen stabilite politik anndan peyi a. Poze tèt nou kesyon. Kisa k fè ke yon nèg ap fè biznis, li di l gen lajan pou l envesti plizyè milyon dola, l ap envesti nan makèt, li gen dilè machin, li gen tout kalite bagay, kisa k fè nèg sa a pa janm plenyen pou enstabilite, ensekirite jeneralize sa k gen nan peyi Dayiti a? Men ki kote ou kenbe tout nèg yo. Enben, jodi a ban m di w byen, pou rezoud pwoblèm sa Ayiti ap konnen an, Genyen 3 fason, minimòm, ke w ka rezoud li. Fason ki pi dous e ki pi fasil pou nou rezoud li, men kèlke pa, li se pi gwo kout ponya tou. Se fè yon feso, gonfle ponyèt nou, mete tèt nou ansanm, ini fòs nou. pou nou pale d'une seule voix pou nap repete jistis pou prezidan Jovenel Moïse sa si yon moun pran tan w ou pran san w pou ap tande ou pral konprann kòman ou kapab rezoud pwoblèm nan avèk fasilite san ke w pa tire kout zam san ke kèlke pa ou pa agase pèsonn sof ke ou ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse paske tande byen. Prezidan Jovenel Moïse asasine andedan chanm lakay li nan Pèleren 5 lan le 6 pou rive 7 jiyè 2021. Kiyès ki touye prezidan an? Boulos nan touye prezidan an. Dimitri Vob nan touye prezidan an. Edouard Baussan nan touye prezidan an. Kalbwawon nan touye prezidan an. Sheriff Abdala nan touye prezidan an. Bidjo nan touye prezidan an. Eh padon. Lè Andal nan touye prezidan an. Lè Coles nan touye prezidan an. Gwoup nèg ki pi pwisan, ki pi vyolan, ki pi dan devan nan oligachi a, yo tout yo nan touye prezidan an. Al gade pou wè kiyès ki gen monopòl ekonomi peyi a nan men yo. Al gade kiyès ki gen tout richès peyi a nan men yo. Al gade ki gwoup de famiy. ki kenbe peyi an otaj se menm gwoup moun sa yo sa vle di kisa yo se sistèm nan eske nou la pèp ayisyen yo se sistèm nan si ke nou deside goumen pou n jwenn jistis pou prezidan jovenel defèt nap met ajnou sistèm sa men kòm yo santi ke tout mouvman kap fèt la. Jistis Jovenel Moïse la nan background nan de tanzantan yap tande l. Yo pè mouvman an. Pa le fèt ke yo pè mouvman an, sèl mwayen pou yo stope tout mouvman kap fèt kont yo, se par la violence. Yo pa ka met yon gwoup moun ap batay kont nou, paske de fèt popilasyon konprann e yo pa ka met moun deyò. Men sèl sa yo ka itilize, se lapolis, se lame ke nou genyen an. Se itilize. 2 nèg ki nan gang yo vin fè plizoumwen legal nan lapolis pou poze aksyon pou yo. 2 nèg san kè. Enben sistèm nan gon sèl rekou kounya se egzakteman lavyolans. Eske yo kapab fè tout tan yo ap dirije avèk lavyolans? Non. Li enposib. Li kaziman enposib. E Pòtoprens nan wè ki envivab lan, li enposib pou nèg sa yo fè tan ke yo vle sou pouvwa a. Paske nan tout peyi nan mond lan, si w ap fou, si w konprann byen, si w analize kontèks politik lan, si w al chèche konprann yon seri de peyi ki te nan kriz, pa egzanp ann Afrik, w ap wè ke tan nèg sa yo limite konplètman. E chak jou ki pase se konte yo konte l. Ok? Sa vle di ke yo konnen pa gen yon garanti absoli ki la a. E avèk arestasyon Reginald Boulos e Dimitri, Nèg yo fin di ke bagay la vin pi konplike pou yo ke jamè. Paske definitivman, la sosyete vin wè ke men ki gwoup de moun kap fè yo mal la. E sa ki pi di, Lèzetazini Amerik arete Reginald Boulos. Pa gen nèg ki ka monte sou radyo vin di ke a se pèsekisyon politik, se Etazini ap fè dis, ou pa ka di sa. Lèzetazini Amerik arete. Dimitri Vob. Pa gen nèg ki ka vin la vin defann Etazini di w rezon ki koz la rete Dimitri Vob. Se paske misye nan finanse gang an Ayiti, finanse mouvman teworis an Ayiti pou destabilize peyi Dayiti, rann lavi pèp ayisyen enposib. Sa vle di ki sa? Boulos Dimitri son teworis. E anplis de sa, pou moun k ap di o wi, E gouvènman ameriken an pa janm prezante de prèv avèk tribinal lan jan tribinal lan te mande l lan, jan avoka Boulos yo te mande l lan, m ap di w se pa vre. Gouvènman ameriken an li efektivman reponn avèk apèl ke, avèk demand ke tribinal lan te fè an jan avoka Boulos yo te mande l lan. Prèv ke yo genyen kont Reginald Boulos. Ki lè ke gouvènman ameriken an reponn? Avèk dosye sa a. E se enfòmasyon de bòn sous ke n ap ba w la a. Gouvènman ameriken an, li remèt tribinal lan, jij k ap trete dosye Boulos lan, prèv ke l gen sou Reginald Boulos ke Boulos se yon kriminèl, le 5 septanbre 2025 ki sot pase la a. Defèt Boulos kloure kote map pale avèw la paske jij la gen tout dosye yo lan menl e ke Boulos son kriminèl gouvènman remèt dosyel konplè bay Reginald Boulos enben se menm bagay la ki pral fèt pou Dimitri Vob se menm kout bwa a ki pral fèt pou Dimitri Vob se 2 kriminèl patante se 2 asasen ki te gen nan tèt yo nenpòt kijan fòk yo touye Jovenel enben yo jwenn sipò tout oligak sak te nan gaz. Sak te nan APN, sak nan dola, sak tap fè dola e rarté artificiel dola nan peyi an ok, sak tap sak tap vòlò kòb peyi an nan fo kontra tou, yo jwenn sipò tout nèg sa yo ki se viktim nan kad operasyon Jovenel Moïse tap mennen pou ede peyi a soti anba grif oligak yo. Ebyen tout nèg yo met tèt yo ansanm, yo konplete dèy dè milyon dola meriken pou kraze Pòtoprens. Pou boule peyi Dayiti, epi sa vin pa mache, yo vin deklanche yon operasyon pou chèche gen kontwòl de konpanyi mèsenè pou rive asasine prezidan an. Kiyès ki kontakte konpayi mèsenè sa a pou nèg sa yo? Si n ap fon ti analiz, an 2025, Alexis Dieu Fils-Aimé avèk oligak yo yo anboche yon konpayi mèsenè pou vin mennen swadizan operasyon kont gang nan peyi Dayiti. Men mantò! Se operasyon sible pou yo pwoteje tèt yo.